Ayiti ki bo kanpe e mesi a Fitz Evans pou loni de sèt remi disponible pou nou. Mon non e Bichara Sen Jan, deja bonne écoute a tous et a toutes. Remèsye w, mèsi anpil. Ayisyen toupatou, Ayiti bezwen konsyans nou pou l vanse. Ann pran responsablite nou ak Bichara St-Jean nan Ayiti Kibòkanpe se. Rony, bonjou, plezi pou m gen w maten. Bonjou, bonjou Misye Aga e bonjou a tout oditè yo e entèdot ki pwal tande emisyon sa a. Donk nou salye tout moun, tout moun Ayiti, tout moun toupatou, tout moun Kap Ayisyen e jodi a la nou pral fon ti pale ankò yon fwa Misye Aga se yon plezi pou m avè w.
Poloni an di ke ou se moun Kap Ayisyen, Mwen wè nou fon sòti pa rapò a Cap Haïtien kote ke dabò nou ta ka di nou deplore eta vil la nan nivo vil la te sal la nou deplore l bagay konsa mezanmi moun sa wè m nan mikwo moun nan ap ensiste nou deplore eta m ta ka di densalubrite vil Cap Haïtien epi nou solisite yon odit e. Nou solisite yon odit pa rapò a SNGRS no. Poukisa demach sa? Bon, e bon premyèman e nou konnen ke e Kap Ayisyen ap viv yon sitiyasyon ekstraòdinè kote ke akoz de pwoblèm ensekirite a nou gen anpil moun e ki kite zòn e lwès lan. wè, e ki desann nan le nò. Le nò te deja ap sibi yon kesyon de egzòd, egzòd ki ekstraòdinè deja, paske ou konnen ke e kote ki gen devlopman an, whatever kote ke moun nan ye, li pral chèche zòn ki gen pli devlopman. E Kap Ayisyen te sibi sa, tap sibi sa depi lontan. Ou konprann? Donk gen anpil moun ki nan zòn riral yo debake vè santre vil yo. Ou wè? E Kap Ayisyen son metwopòl li ye nan Nò lan dans une certaine mesure. E donk Kap Ayisyen te deja ap sibi e kesyon dekzòd sa a e avèk peryòd ensekirite an donk plis moun ankò desann o Kap Ayisyen. E byen antandi lòske sa fèt ou ka konprann ke plis moun ap fonksyone nan mache yo, plis moun ap fonksyone anndan vil la, e donk ou vin genyen kesyon fatra ki vin, ki te deja pa jere jan l ta sipoze jere, donk ou vin gon presyon ki ogmante. sou kesyon sou meri a ou konprann ki ap jere ki yonn nan eleman ki ap jere kesyon fatra a e fatra a fòm di w tou ke son pwoblèm ki te toujou la wè o nivo de kap ayisyen nan zin sèten mezi paske e sèvis yo pa te konpetan jan yo ta sipoze konpetan pou jere. kesyon ensalubrite wè donk men men men men ou konnen m pa dakò avèk lojik sa paske m ap gade okay pa egzanple jodi a y ap pale de li kòm yon vil ki pami vil ki pwòp yo men okay genyen eksplozyon demografik sa paske gon kantite de moun e ki soti de lòt kote notamman o nivo kapital la, men sa pa anpeche ke gen efò ki fèt a se nivo. Donk sa, sa prèske pa kenbe.
Bon, an fèt, e m pa vle di l pa kenbe paske Kap Ayisyen se dezyèm. Non, poukisa, poukisa, non, m pral di w, m pral di w poukisa, Epoloni. Ann di, ann di si yon vil pa egzanp te genyen, m ta ka di w, yon elan Pou ke yo kenbe vil la pwòp e etc. Baw garanti kèlkeswa kantite moun ki te vin ogmante nan vil la men sa pa tap anpeche sa non okontrè sa ta pral anplifye mta ka di demach sa pou ke yo kenbe vil la pwòp. Bon, m ka dakò avè w, m ka dakò avè w, men senpleman sa m vle di se ke an tèm de. M dakò, m dakò gen plis fatra k ka jenere, men si te gen efò a ki te konn fèt avan, m ba w garanti li t ap toujou fèt. Wi, an efè, se pa gen pwoblèm avèk sa. Donk mwen menm m p ap chèche ekskiz pou mesye ki sipoze jere kesyon an, okontrè se la demach nou an ye. Wè, lè nou mande pou ke ULCC al fè odit pou konnen ki sa k ap pase, paske ou gen yon enstitisyon ki pratikman e responsab kesyon sa a, e pòkont nou pa santi travay k ap fèt la. Nou pa santi travay k ap fèt la. Ou konprann? Donk nou p ap chèche ekskiz. Lasèl choz, nou menm nou fè diferans an tèm de sipèfisi antre jak men e ka parisien se pa la menm choz ou konprann se pa la menm choz e an tèm de sipèfisi donk ka parisien se centre vil di ka parisien plis 32 e site ki otou de li ou konprann donk sa vle di ke se anpil anpil anpil moun donk si w pa genyen anpil strateji si w pa gen yon strateji ki apwopriye nan kesyon leve fatra ou ka efektivman depase. Ou konprann? Byen antandi nou tande ke, nou tande meri an plenyen anpil de sa akoz de kesyon mwayen ke yo pa genyen eksetera eksetera. Donk meri an li menm li endekse deja nan sitiyasyon an. Nou, nou, nou, nou, se sa k fè ke nou pa, nou pa t menm pale de yo. N ale dirèkteman e onivo de SNGRS ke nou menm nou pa tande pandan ke se yo menm ki responsab kesyon ranmase fatra a. Ou konprann? Paske nou sonje ke lè Jovenel te rantre au Cap Haïtien avèk yon ansanm dekipman, ou konprann, pou ke jisteman li te pèmèt ke vil lan sèvis ki sèvis fatra a li menm li genyen ase de materyèl pou travay. Donk n ap pale de TPTC, n ap pale de estrikti SNGRS lan ki gen yon ansanm de ekipman e ke si ekipman sa yo te mete o sèvis de travay e ke zòn nan bezwen, Kap Ayisyen bezwen an tèm de ramasaj dòdi. Donk nou si ke t ap gen yon amelyorasyon nan domèn nan. Ou konprann? E se jisteman la tèt fò m di w, Ke e demach nou an ye. Nou pa akize pèsonn moun o nivo de SNJRS kap fè malvèsasyon, men le fèt ke n pa tande yo kap travay, nou pa tande yo, nou pa tande e nou pa nou pa wè plan, nou pa tande plan ke yo genyen, ou konprann sa m di w nan, pou ke yo jere kesyon sa a. Donk nou menm nou mande. pou ke ulcc al gade sa kap pase anndan bwat sa ou konprann paske nou paka konprann. Eske pa rapò a demach nou an ulcc deja aji de fason pozitiv?
Bon nou voye nou voye lèt lan nou voye lèt lan dirèkteman bay enstitisyon an epi lèt lan piblik. Nou konprann? Donk, dè kil saji de, de, de yon demand piblik, ULCC an prensip selon fason ke l fonksyone, li sipoze pran dè mezi. Sitou si sa, si e demand lan li reponn, e li reponn, li fè sans pa rapò a sa k ap pase, ke sa tout moun wè. E tout moun wè ke efektivman Kap Ayisyen gen pwoblèm de salubrite sa. Wi, se, se, se sèten. Mentnan, ann di genyen yon Nouvo soule kantèl e majistra ke yo mete la a pou baga di pa rapò jisteman a tout pale anpil ki te genyen pa rapò e a ansyèn administrasyon kominal la. Ann di genyen Angie Bell ki li menm dezinye kòm etan prezidant. Genyen Patrick Almonor, genyen Isaac Pierre Louis, se 2 moun ke w konnen mwen an Jibel la, yo prezante l kòm yon moun ki byen fòme, bagay konsa. Bon, m pa konnen l pèsonèlman, but m konnen, m konnen paran li, ou konprann, m konnen paran li, e Donk se de moun paran l ap travay Okap a ki trè te trè aktif a yon sèten moman e sou nan politik lan wè e son ansyen pwofesè tou e donk menm jan avèk papa mwen donk son ansyen pwofesè ki te trè aktif ki te trè e ki te trè ki te trè enteresan ou konprann pou komin nan ou konprann e ki te trè e pwogresist. Elon se moun ke m renmen anpil, se moun ke m leve ap tande moun sa yo, ou konprann, donk pitit li kounye a la ta kapab enplike, donk nou panse ke ap gen yon bagay ki pozitif ki fèt. E pòkont, gen yon nòt ki soti yèswa ke m wè, li ke m wè ki ap sikile sou rezo an e a ske l pare yo ta va rantre yo ta va ajoute yon lòt moun nan katèl la but m pa konnen kiyès ke yo retire eske se bèl ke yo retire oubyen yon lòt moun donk paske jiska prezan bagay yo poko klè donk n ap swiv toujou paske te genyen te genyen e anpil òganizasyon e o nivo de kap ayisyen ki t ap fè yon mouvman. e pou jisteman anpeche ke yon seri de moun e ale nan katèl la. Donk m pa vrèman konnen si se kont rebèl ou byen si se kont yon lòt moun. Ou konprann? Mentnan gon lòt sitiyasyon ke daprè sa m te tande ke òganizasyon t ap plenyen de li, se ke rebèl te genyen yon espès de kontra ansanm avèk meri a, wè, pou ranmase pa fatra, ou konprann, an tèm de yon antrepriz prive. Ok. Donk mètnan, wè, donk yo gon gwo pil sitiyasyon konsa, ou konprann, donk se swiv nap swiv toujou ki jan ke sitiyasyon an pwal pwal deplwaye, donk kesyon yo poko klè. Ok. Jiska prezan. M te vle kanmenm kòm e kòm pitit kap ayisyen gade sa e avèk ou. Ankò yon fwa map raple ke Evens Polony ou se kowòdonatè jeneral de la platfòm Fwon pou rebati Ayiti. An nou al gade kestyon E ensekirite a mwen wè e Barbecue fè yon sòti, misye anonse ke yap pèmèt ke moun yo retounen lakay yo, notamman moun Solino, Kriswa etc, ba Dèlma, bagay konsa. Kisa w panse de bagay sa a?
Bon, tout aksyon ki kapab pote lapè a popilasyon an nou menm nou apiye l.

pou pèmèt ke nou pasifye peyi a sou le plan sekiritè. Donk pa gen kenn kesyon de goumen sèlman, paske n ap goumen avèk mesye sa yo kèk tan, Leta ap goumen avèk mesye sa yo kèk tan, lapolis patikilyèman, pankont nou reyalize ke tout moun vin pi mechan. polis la vin pi mechan, eleman ki nan polis la vin msye yo vin pi mechan, msye ki gen zam yo vin pi mechan, ou konprann, fè plis akt, ou konprann, k ap choke popilasyon an. Donk mentnan, il fo ke gon ola ki fèt, e ola a sipoze pase pa dyalòg a msye yo, e an menm tan pandan ke lapolis ap deplwaye fòs tou.
Ou konprann? Eske, eske, eske, eske kelke pa ou panse ke se yon sòt de, m ta ka di, dyalòg ki te fèt efektivman avèk bandi yo e ta sanble yo jwenn yon antant tasit, ou panse se yon bagay konsa? M rete konvenki, m rete konvenki de sa paske nou menm nou te fè apèl lan. Depi nou pale sou kesyon sekirite an, nou toujou fè apèl sa a, ou konprann? Donk leta li menm li ka pa montre ke l ap fè l ouvètman, men li fè demanch lan. E fò nou di tou ke anpil eleman nan leta te toujou gen kontak ak mesye sa yo. Donk se pa yon sekrè sa ye, ou wè. Se pa yon sekrè sa ye, anpil eleman ki nan leta a toujou gen kontak ak mesye sa yo. Donk gen info ke nou pa gen yo. Men Polonis, si n abòde l konsa, èske ou pa panse ke dabò se yon pè ki, bon, frajil, men tou se yon bagay a nenpòt ki moman ou ka tande ke nou retounen menm kote a paske se pa yon pwoblèm ki rezoud vre si se yon antant yo ta jwenn pou ke bandi yo bay aparamman yon lapè bagay konsa, bon se yon bagay ki p ap dire kanmenm. Bon, an fèt, ekout, e, sa pral depann de, de strateji yo. Ou konprann? Sa pral depann de strateji yo, e pè an gen dwa pwovizwa, ou konprann, konsa tou l gen dwa pèmanan. Ou konprann sa m di w la? Donk, sa pral depann de strateji yo. Pèmanan va nan tou nèg yo la toujou? Ou kwè nan sa a? Bon.
Paske nou viv, nou viv bagay sa yo deja. Nou pa menm bezwen al twò lwen. Sou Jovenel Moïse, atan, atan, sou Jovenel Moïse. Gen de kote nèg yo te konn bay pwoblèm. Mwen sonje pa egzanp lè kestyon gaz la. Gen de kote nèg yo te konn bay anpil pwoblèm. Apre yon ti tan ou tande gen negosyasyon ki fèt avèk nèg yo bagay konsa. Epi yo pèmèt ke kabiran an pase etsetera. Epi apre yon ti tan ou tande nèg yo refrape ankò. Paske nan tip de bagay sa yo a chak fwa nèg yo bezwen fè yon kòb la a y ap frape ankò wi. Dans la mesure où, dans la mesure où son kòb yo ta bay ou, konprann?
Bon, ankò yn fwa sa pral depann de strateji yo, ou konprann, sa pral depann de strateji yo, tankoum di, pou sipoze gen fòs, e sipoze gen dyalòg. Donk sa pral depann de strateji yo ki deplwaye pou pèmèt ke sa fèt. Men aktyèlman la gè a ap fèt antre antre lewòp e la risi kanmenm gen dyalòg ou konprann gen dyalòg tout moun ap pale de garanti de pè garanti de sekirite ou konprann donk sè tout yn kesyon de strateji ou konprann kòman ke nap jere garanti ou konprann de la pè a nan potoprens garanti de sekirite a.

e tout moun konnen ki sa nèg sa yo fè nan peyi a, pa gen pwoblèm. E pa gen pwoblèm ke 2 moun te gen dwa opte pou ke yo dyaloge avèk mesye yo, bon sa se pozisyon pa moun yo, bon nou ka konprann li etsetera. Men kounye a, ann di nèg sa yo ou pa, m ta ka di, fè yo depoze lèzam, M pa ka konprann nou menm san ou ta fè yon dyalòg avèk yo, yo va depoze lèzam, men ki garanti fòmèl ke yon bandi ka ba ou pou l di w, non monchè e lapè definitiv wi e ou pa bezwen enkyete w non, la nou menm nou ba w garanti men bandi pa gen tout pawòl donè sa yo kanmenm.
Men lapolis li menm li gen devwa pou l garanti sekirite a. Ou konprann? Se sa k fè ke nou di aspè fòs lan osi enpòtan ke dyalòg lan. Ou konprann sa m di w? Donk sa siyifi ke lapolis li menm li sipoze gen estrateji pa l tou. Ok, si mesye yo konn zak, si mesye yo ap konn zak tirè. Premye, si yo gen tan antre nan demach la avèk yo, m panse ke se paske, bon, dabò se yon avwe dechèk, epi yo montre ke yo depase pa lèzevènman. Bon si si se pou depase nou bouke wè nou bouke wè sa Wi wi wi la nèg yo toujou an sitiyasyon de fòs si se yon bagay konsa ki ta fèt wi. Byen sûr donk sa vle di ke ou wè ke olye ke Fòm tcheke pòt pawòl PM nan demen oh demen nou va. Olye ke ou wè olye ke ou wè ke lapolis nasyonal an li menm bay rezilta. yo bann konkrè pou derasine kesyon ensekirite an, ou wè ke se DG k ap pèdi djòb adwat agòch. Ou konprann? E se konsa l te toujou ye. Yo toujou di DG an pa ka bay rezilta, fò l ale. DG an pa ka bay rezilta, fò l ale. Ou konprann? Donk, se deja yon prèv dechèk. Ou konprann? A polis nasyonal lan ki byen ke mesye yo ap travay, mesye yo travay, ou konprann, anpil polisye tonbe, wè, bon, men kesyon an, pwoblèm nan e pli konplèks ke sa, ke just yon ti operasyon al kouri dèyè bandi. Ou konprann, ou kouri dèyè bandi an, li fè, li fè retrè, epi answit lè w deplase, li rebalanse, eksetera. Donk sa vle di ke fo ke strateji rechèch, strateji de rechèch de solisyon yo, Beaucoup plus complexe tou ke sa. Mwen kwè ke Paske nou menm, sa m pa vle, sa m pa vle nou retounen ladan, se nèg la ap di w, antre nan yon demach la kote ke bandi yo de tanzawot yo oblije ap fè chantaj sou de moun ki nan leta. M ap gade sa k te pase kenskof la pa egzanp, kòman rele ti bonòm sa a, Didi. Izo 2. Izo 2, yon bagay konsa, Didi yon bagay konsa. Ya, m ap gade chantaj misye t ap fè pou l di mon chè si yo pa vin negosye avè l, talè l ap koupe tout fil yo, yon bagay konsa. Men se nan sa yo m pa vle nou pran paske depi w pral antre nan demach sa a, gen fòt posibilite ke w retounen nan menm bagay yo paske bandi yo pral oblije ap fè w chantaj de tanzawot, w oblije toujou ap jwenn yon kòb pou w ba yo.
Bon e kesyon an kesyon an pèdire li twò long ou konprann kesyon an pèdire wè so e ke le fèt ke ou pa gen estrateji pou ke w jere kesyon an ou konprann si w wè l senpleman sou ang operasyon ke lapolis pral fè li riske pa bay rezilta e se pa jis wè m wè sa se de bagay ki fèt devan nou deja k ap fèt depi pli de dizan Ou konprann depi plis de 10 ans mesye yo aktif ou konprann yap yo kontinye ap deplwaye ou konprann se baze sou istwa ki sot pase la la lot jou la ou konprann gen de moun gen de moun m konprann sa gen de moun ki eksprime yon enkyetid paske Yo panse ke dabò se yon pè aparant, men yo panse ke se yon bagay kap fèt la pou ke yo ka montre w ke bon nou pare la a pou nou ta ka òganize referandòm, òganize eleksyon paske bon antre gimè bandi yo vle kolabore, gen yon pè aparant bagay konsa, ou pa panse ke se yon bagay konsa non, se pa nan yon dinamik konsa non. Bon, se sak fè ke mwen menm, nou menm nou pwopoze Ou konprann? Yon demach, ou konprann, a lon tèm. Ou konprann? Nou pwopoze yon demach a lon tèm pou ke pa gen okenn ekskiz sou kesyon de nou pa ka fè sesi, nou pa ka fè sela akoz de ensekirite. Nou mande pou ke nou fon demach a lon tèm kote ke nou rantre. e an pou pale ou konprann o pli ho nivo de leta avèk mesye sa yo pou nou konnen ki jan nap jere peyi an kòman nap jere sitiyasyon sekirite an paske nou tande pale tou de kesyon de kontra ki gen ki egziste avèk de firm e de firm de sekirite e e entènasyonal ou konprann sa m di w kote ke mesye yo prevwa e prezans yo pou 10 ans Koman se fè Tilco deja konnen nan 10 ans wap yap toujou gen bezwen de ou menm. Ou konprann? Yo ap toujou gen bezwen de ou menm. Eskew konprann pou kesyon sekirite an Ayiti. Donk fòk nou fè trè atansyon pou nou pa vin pran nan pa konprann. Ou konprann? Donk sa vle di ke demach menm firm sa a se pa al derasinen pwoblèm nan. men senpleman je kenbe l nan yon nivo ou konprann pou ke yo menm yo toujou la pou ke kontra a li menm li kontinye li etann eksetera eksetera pandan ke leta bezwen lajan pou envesti nan devlopman pou peyi sa. Ban m di w eske nou menm an n ta di onivo estrikti pa n nan Nou ta deside kanmenm al nan eleksyon, nou tap gen kyetid despri pou ke n al nan eleksyon nan yon kondisyon parèy?
Bon, sa vle di ke nou menm, nou menm definitivman n ap prepare nou. Ou konprann? N ap prepare nou. Nou gen anpil kandida ki sanse ap prepare yo sou, sou le teren. Paske se yon pasaj oblije, ou wè, eleksyon an se yon pasaj oblije pou ke Nou relanse, nou remete peyi a, fonksyonman peyi a, ou konprann, a lòd konstitisyonèl. E, byen antandi, teren an nou konnen li difisil sou kesyon sekirite, men pò kont, il fo absoliman ke nou pase pa la, se sa k fè ke nou menm li apèl. Pou n pase, pou nou di, pa gen pwoblèm pou n pase pa la, men gen de kondisyon ki pou reyini pou ke n pase pa la, pou nou di. Bon, ebyen se se jisteman sa, se sa k fè ke n mande Leta pou ke li pran responsabilite l. Paske nèg yo menm, Mwen, yo gen dwa nou ap pa fè yon mache wè nou, prese. wè nou Ekout, pa ekout, di, follow me, pa follow di me, la follow me, follow me. piblikman. Nèg yo gen dwa nan yon demach e pou ke, bon, yo fè yon mache prese la, pou yo montre blan, paske, ekout, paske m wè nou pa ka fè bagay yo san blan, nèg yo gen dwa nan yon demach la pou ke yo montre w, monchè, ekout, Nou pare pou eleksyon yo. Dabò, yo vann ou enpresyon ke gen yon pè a parad. Bandi yo plizoumwen chome antre gimè. Mentnan, kounye a, kòman ou pral mande de nèg ki ap fè politik, ann ta di ki te genyen de kontansye avèk de bandi nan de zòn parèy, men ou pa ka mande nèg sa yo pou yo al fè kanpay an tout kyetid nan zòn sa yo. Ou dakò? Si pwoblèm nan pa rezoud jan l dwe rezoud.
Bon te efektivman e men te gen te gen tou e te gen tou e de estrateji ki t ap e ke yo t ap pale de de de li sa vle di ke si gen de zòn kote ke e ki okipe pa de bandi e bon nou senpleman ka evite fè eleksyon nan zòn sa a. Èske sa vre? Non, gen de ba se de diskou. Sa vle di, sa vle di, wè te, wè te nan demèche pasyèl la tou, menm jan li si wè te di la. Ekout, e, monsye, CPT a gen yon manda, konprann, gen yon manda klè, konprann, pankont, yon lòt gouvènman ki monte, kapab apwofondi kesyon de rechèch de solisyon. E sonje, sonje sa m te toujou di. Men ken fè bagay la lè n pa reponn ni, sa w panse?
Tande.
Bon, sa vle di ke a mwen ke e on moun, eben se sa m ap di w. Donk lè sa a ou vini, moun ki panse ke ke li entelijan, ki pwal, ki kontinye an kontak oubyen k ap itilize mesye sa yo, se kòmsi ou ba yo avan, ou ba yo rezon tou. Bon, wè sa m di w la, ou ba yo rezon e pi bon kepòt la yo defon lò men, yo rele, yo rele ti mesye yo, tire de twa bal e pi tout moun cho. Ou konprann?
Donk se sa k fè ke. Wi, men, pwoblèm nan, paske si n ap fè de bagay kòm si m ta di w, n ap fè de bagay nan mache prese, kòm si pou n vann ou imaj ke tou va byen bagay konsa, Aprè on mwa la pou n tonbe nan menm pwoblèm yo? Pito n pa menm avanse konsa paske si n pral avanse konsa nou vin lage moun nan plis pwoblèm e l pa fè sans non.
Bon, ekout, e mwen menm tout bagay yo ap M pa vle nan, m pa vle nan yon elan kòmsi m ta di w e pou n ale nan eleksyon nenpòt, nan nenpòt ki kondisyon epi pou n lage moun nan plis kriz davantaj non. Non, m dakò avè w wi, m dakò avè w e nou menm lè nou etidye, lè nou etidye sitiyasyon sekirite a, nou te toujou di ke rezoud kesyon sekirite an Ayiti se yon pwojè a mwayen e a lon tèm. Ou konprann? Donk li pase tou pa refòm ki sipoze fèt nan polis lan. Ou konprann? Pou pèmèt ke jisteman e polis lan gen ase dekipman e de strateji e de konpetans pou l fè fas a jan de sitiyasyon sa yo. Mètnan,
la bòn opsyon e se ki sa l ta sipoze la paske gen de moun trè sètènman, nou pa bezwen fè deba sou sa, gen de moun ki p ap janm santi yo konfòtab Pou ke yo antre nan demach sa a, asavwa ke bandi yo montre ke yo sou fè lapè, yo sou fè moun retounen lakay yo, pou yo vann yon enpresyon ke gen lapè, bagay konsa, epi pouvwa a gen dwa pwofite de sa pou ke li di referandòm, eleksyon Kisa bon opsyon an te ka ye nan yon ka parèy? Èske ou panse se antre nan demach pouvwa a, sètadi aksepte ale nan referandòm nan, aksepte ale nan eleksyon nan yon dinamik parèy?
E Michel a gen 2 chwa, gen 2 chwa. Swa ke nou di ke bon gen pwoblèm sekirite, ann kite cpt an ajamè, ou dimwens nou di ke bon cpt an li menm li te gen yon manda byen klè, ou konprann, li sipoze fè referandòm, fè eleksyon, epi answit al nan, fè eleksyon pou pèmèt ke e ou genyen dotr ekip ki vini pou kontinye e wout de jesyon e de devlopman de peyi a. Ou konprann sa m di w? Donk gon, nou konnen ke gon ansanm de pwoblèm Pwoblèm yo sipoze jere pou pèmèt ke cpt an li menm li fè sa l te gen pou l fè pou nan manda l. Wè? Donk mentnan estrateji yo si n ap pran strikteman sou kesyon. Nan konbyen tan la Apoloni? Non men.
Konbyen tan Rudy la?
Tande. Pou nan kont de akò a. E mwens ke 5 mwa Apoloni. Non.
Efektivman. Efektivman. Pou l fè sa l te gen pou l fè men. Tande.
Cpt an ap dòmi kèk jou. Nou konn sa. Le temps se fè kou hein.
Konprann?
Nou konn sa. Mentnan se kisa ke yap fè pou ke yo jere kesyon an. Gen, yo vini avèk tout strateji matchòkèt, yo vini avèk Eric Prince, ou konprann, yon seri de bagay konsa ki pou vin sipòte. But nou wè menm nan strateji a, li menm li bwat, nan, nan strateji sa li bwatez. Ou konprann? Wi. Donk mentnan, se sak fè ke nou menm, pozisyon nou. Se an plis de strateji ke yo menm yo genyen an, nou mande pou ke yo al chita mesye yo o pli o nivo de leta, se pa voye ti grenn moun, leta pran desizyon menm pou ke li al konnen kijan pou l jere kesyon a mesye yo. Ou konprann? Nou pa ka rete ap fè movèz, ap pran movèz desizyon ajamè. Nou kontinye ap pran de movèz desizyon, a chak pran nou fè desizyon sa yo, nou wè ke l pa bay rezilta, epi nou kontinye fè menm erè yo. Li pa fè sans. Ou konprann? Donk nou voye, nou voye, nou fè operasyon adwat agoch, moun ap mouri adwat agoch, e popilasyon an oblije bwaze zòn li, yon seri de bagay konsa. Lapolis li menm, depi yon moun ap soti nan yon zòn, toujou panse ke bon, se bandi, depi se jèn gason li ye, yon seri de bagay konsa. Sitiyasyon an pa ka rete konsa. Ou fo ke sitiyasyon sa cheri. Ou konprann? Donk sa vle di ke e il fo ke n al nan dyalòg pou n konnen ki sa sitiyasyon an ye pandan ke lapolis ap gen pou l toujou ap chèche moun ke li konnen ki fè dèzaksyon ki dezagreyab kont kont popilasyon. Ki fè dè krim kont popilasyon.
Ou konprann? Se pou sa n nou pa nou pa fini. Wi, wi. Se pou sa n pa fini ap deba sa. A ou panse kòmsi bandi yo kòmsi ta e. Efektivman te dyaloge avèk 2 moun nan leta de bay anba anba etc. Ou panse ke nan vin a nan negosyasyon an msi pou yo ta dakò pou yo vin arete 2 moun nan mitan yo a monchè se betize pou nou di monchè.
Bon ekout non nou di nou nou di yon bagay nou di fòs e dyalòg nou di fòs e dyalòg paske ou konn kisa k kapab fèt ou konn kisa k kapab fèt e. Sektè ke nou rele sektè bandi an gen dwa genyen 3 avoka, leta gen 3 avoka jisteman ki rantre an negosyasyon pou nou konnen kijan n ap jere kesyon. Ibrahim Traoré ta ka ri n la wi mesye, Pwen ba. jan n ap abòde bagay. Non, non men ekout, non a mwen ke, a mwen ke jisteman ou genyen. Epi misye di an a fè dyalòg avèk gang la e sa yo. Non, ou gen dwa pran, son opsyon tou, son opsyon tou. Sekretè a gen dwa pran opsyon sa tou. Li gen dwa di li pa nan dyalòg a. A, e yo di l deja. Men èske yo bay rezilta sou sa? Yo tèlman bagetan ankò. Yo prese, yo bezwen montre yo ka fè eleksyon. Non men èske, non men èske, èske yo gen bay strateji sou li? Non. Ou konprann? Donk sa vle di ke yo gen opsyon. Ok. Nou menm nou di ke poz, nou bay pozisyon nou kijan pou kesyon sa jere. Ok, pa gen pwoblèm. Ou ka chwazi yon lòt bagay. Wi, pa gen pwoblèm. An nou refèmen Evans Foloni. Mwen ap patisipe nan fowòm entènasyonal sou kriz ayisyèn nan k ap fèt Kanada, Monreyal. Sou ki sa w ap entèveni la?
Bon, nou ap entèveni sou kesyon de estrateji de refòm yo. Estrateji de refòm nan enstitisyon piblik yo ki jisteman sipoze pèmèt devlopman e pwogrè fèt an Ayiti. E lè nou di rechèch de pwogrè, pou devlopman e de pwogrè, se sa ke nou rele rekonstriksyon d'Ayiti. E se la non nou soti tou, Platfòm Fò pou Rebati Ayiti, paske nou estime ke sipoze genyen de strateji ki an plas pou pèmèt ke nou jere enstitisyon leta yo mye, ki pou pèmèt ke jesyon sa a pèmèt relansman de lekonomi ayisyèn, relansman jisteman di pwogrè an Ayiti. Donk nou pwal fon bèl rale sou kesyon sa a, estrateji de refòm sa yo. Ou konprann? Donk se pwal yon bèl entèvansyon e nou espere ke tout moun pwal branche e pou ke yo tande ki sa ke nou menm e ki jan ke nou wè sitiyasyon kriz ayisyèn nan. Mèsi anpil Fritz Evans Polony. M ap raple ankò yon fwa ou se kowòdonatè jeneral de la Plateforme Front pour Rebâtir Haïti. Mèsi anpil. Bòn jounen. Mèsi Bishara. Bòn jounen.